Bonjour, bonsoir tout moun, byenvini nan nouvo video pou jodi a, byenvini avèk tout moun ki pral gade video sa e mèsi deja avèk tout moun ki deja abòne, pataje epi kite yon bèl ti kòmantè pou mwen pou di m kòman ou ye ok, jodi a li fèk gen nèj ok, gen nèj deyò a m vrèman vrèman frèt se pou sa m mete djakèt sa sou mwen hoodie or jacket m pa konnen jan yo di l la e konsa m di l tou ok, so guys! Kòman nou ye? Kòman nou ye guys? So pou mwen, mwen anfòm nou ka wè sa gras a Dye. So, jodi a m pap chita non pou m fè videyo sa. Anvan m di ki videyo jodi a pral ye, ban m mande nou, sak pase avè nou? Sak pase ok? Sak pase? Kòman nou ye? Kòman nou ye? Pa bliye abòne, pataje, epi kite yon bèl ti kòmantè pou mwen jan m te di deja nan videyo a. Ok. Banm di ki video oh Jodi a ki video li pral ye Jodi a m pral rele 3 moun 3 moun Ou byen 3 moun m pral rele Nan apel e whatsapp M pral di yo konsa Ou wè anvan m fè video sa Tanpri tanpri tanpri tanpri Pa vin pou mwen pa vin di konsa oh Oh wap rele wap rele madichon wap rele bagay fè makak se yon prank m pral fè ok se yon prank yon prank m pa ta renmen prank lan rive reyalite se pou n pran ti plezi nou ok m pral wè si m te nan yon si m te si m ta rele moun yo moun ayiti m pral rele wi m pral wè si m ta rele yo m ta di yo m gen yon pwoblèm oubyen m tonbe nan yon pwoblèm kisa yo pral di ok m pral m pral wè si yo avè m tout bon m pral wè sa yo pral di si m ta di yo ke M pran nan problem sa a, m tonbe nan problem sa a ok so Telefon nan la, nou pral Nou pral rele Are you guys ready? Premye moun m pral rele a Non an se, li rele Jenna Premye moun nan m pral rele li rele Jenna son dam vreman Ooh Jenna, m pa bezwen di anyen Jenna gentan konnen Non m pap rele l sou apèl video non, m ap rele l sou apèl Sou apèl konsa. Ban m met l sou. M pa konn si m ap jwenn li non. Ban m mete l sou sa. Alo. Alo. Alo. Kimberly.
Lèsim.
Kote manman ou cheri? Li anlè wi. Li pa lakay ou? Li lakay la wi li pral soti. Ou pa ta ka fèm pale avèl pou 5 minit silvouplè?
Alo?
Makomè? Alo cheri doudou? Kòman ou ye bebe?
M pa pi mal non pitit fi men ou menm? Apa nou la makomè m nan pwoblèm la kounya m oblije m oblije rele w pou m pataje sa avè w.
Polis ki vin dèyè nou la wi makomè. Kisa?
Polis.
Pou kisa? Gen bagay m pa konnen bagay e e m pa konnen gen lè gon moun ki rele ki di konsa o nou maltrete timoun mwen yo kounya e polis vin dèyè yo la nan men nou la polis vin la wi. Manti. O bon m di w gade men yo fenk sot pale avèk Gabriel la wi makomè yo tcheke timoun yo wi.
Anyen non, m pa konnen genlè vwazinaj ki genlè rele, ki genlè fè fè tripotay ki di konsa o nou pa nou pa byen trete timoun yo wi. Kounya ou menm makomè kounya m oblije di w sa.
E vre wi, poukisa m ta rele w pou m ta ba w manti a?

Jana jana pa renmen jana pa renmen jana li pral sezi la kèl ka nan dèyèl la wi banm relel poum dil epa vre bal relel poum dil epa vre M pa ka jwenn pawòl pou m di so e sa m oblije di. M pa ka jwenn pawòl. M pa ka jwenn li m pral fè yon voice ba li pou m ka rele yon lòt moun ok. So Jena. Poko li di l ap rele m. Li di l ap rele m talè m ap tann pou l rele m. Kounye an m pral rele yon lòt moun ki se matant mwen. Pa konn si m ap jwenn li non.

Gad banm pale avan ou van, banm pale avan ou van. Sa w konnen k pase la? Sa kon gon gwo bagay ki sot pase la wi. Ou tout talè a lè m sot pale avè w la, nan moman w a m sot pale avè w la, m tap voye voice avè w la. Epi. Epi gen m tande po. Kounye a lè m ouvri pòt la, lè m ouvri pòt la, kwè e polis ki devan la, devan lakay la. Yo, m tande gen moun ki rele yo nan telefòn ki di o m ap, m ap, m genlè pa byen trete timoun nan, polis vin dèyè, vin dèyè timoun nan yo la nan machin wi. Kontinye a. Se pa ti bagay ki vle. Ou menm kèm. Yo pran afa yo pran afa ak bagay sa. M pa pran afa ak bagay sa ditou non. E moun yo m pè wi. Kounye a la fè sa k pase la. Gabriel ka gab Gabriel pale avè yo kounye a yo di y ap tounen. Yo di si e vre y ap arete ni manman ni papa. Si si yo pral fè kòmsi bagay sou timoun yo vin a doktè. Ou konprann? Egzamine timoun yo si yo vre y ap arete ni manman ni papa oubyen yo pran timoun yo menm kriye m sot kriye la wi.
Vwazinaj ou menm vwazinaj. Bon mwen menm sezi wi Gabriel li menm Gabriel ap pale a moun yo Gabriel rete l ap soure ou genlè tout. Tout tout fant pantalon Gabriel swe wi. Ok. Mwen mwen gen yon wi bon pa sou ki nouvel wè m sezi. Dyolo se pa vre ou video map fè. Se pa vre se video map fè. M pran w, m pran w talè m ap rele w ankò tande talè m ap rele w. Sa se a mari Ketly a, sa se a mari moun ki rele Ketly a, e matant mwen. Sa e a mari l l ap sot pale la e li k te reponn telefòn nan se w avè l m sot pale la mezanmi. Gayz se yon ti prank n ap fè ok, se yon ti prank kounye a m pral wè kiyès m pral m ka rele ankò la. Jana di lap relem. Ok m gon zanmim. M gon zanmim depi Haiti ki rele Ketura. Yeah. Yeah. No. Wait baby, wait baby, I'm coming. M gon zanmim ki rele Ketura, m pral relel. Di Haiti m pral relel pou mwen. Sil repon. Oh, mwen mwen mwen te sou speaker pou n ka tande. Te mwen si leve mwen bal fè zon mwen avèk mwen mwen gabri yè li. Si nou vle mwen foun vlog pou nou, di m sa. Pase gen anpil, gen yon bouton li bal de epon nou, li bal de epon nou, li gen lè pa yon like. So sa fè yon bon tan ke m pa fè vlog pou nou. M pral rele Jenna. M pral re-rele premye moun m te rele a pou m di l se yon blag m t ap fè. Paske li kelke, li gade Gabriel avè m kòm pitit li. Li renmen Bella anpil. Paske li ka al, li ka, li ka, li ka, li ka vin. Li ka vin kom si, m pa vle l malad paske li se yon manman, m pa vle l malad, m pa vle li, paske li pa renmen, li pa renmen pran move nouvel ditou, ditou, ditou. Makomè! Makomè!
Tati, wi! E, gade, gade pou wè non, e, Kimberly di m ou te pral soti. Wi e sòti mal esak fèm dou konsa marelo paskem pral chante nou antèman an Oh enben antèman an ou gentan rive la wi. Oh enben ok makomè gade pou wè m konnen m konnen padon tande makomè e pa vre tande makomè son video m tap fè poum te ka wè kijan ou tap reyaji e pa vre tande makomè pa gen polis la. M konnen m konnen ou pa Bella Bella shh M konnen ou pa renmen move nouvèl so m te vle rele w pou m di w konsa e pa vre Pardon tande vagabon Non m te di m ap pran w li te di m pap ka pran w so m pral di l konsa ke m pran w m pral di l m pral voye l al gade video a ou menm tou al sou youtube al gade video a tande vagabon Ok tande vagabon men lale pral voye w voice ba li Ok tande vagabon men ou di m ou pral nan antèman Ale non bebe na pale tande cheri de de. Jure sot jure la wi. So guys, men espere ke nou renmen ti video sa. Si nou ta renmen wè plis video kote mwen rele plis moun. Paske m gen kèk lòt zanmi m te ka rele pou m fè sa. Men mwen video a gentan 11 minit. M pa vle fèl rete plis. Bela! Bela fèm pa ka fè video a anpè wi. So nou konn bagay deja lè n gen ti moun.